Yon sitiyasyon ki difisil anpil e ki fè anpil moun tris nan kominote ayisyen an. Lòt jou nou resevwa apèl yon dam, ke m p ap site non l, yon dam ki dabitid konn abitye swiv emisyon sa jisteman, n ap salye dam sa, Elsekièle, avèk dè larm an sanglo nan telefòn nan l ap kriye, pa menm ka pale pou l di m, Valerio, m santi m imilye, m santi m pa moun lè m ap gade sa k ap rive frè a sè m yo nan Ohio e ki jisteman kòmanse ap fèt tou nan Pennsilveni, nan lòt eta. Eben dam sa a, eben kri de larm, kri dalarm sa a ou di mwens larm vèse sa yo, trè chod larm nan telefòn nan ke madanm sa t ap vèse e se konsa ke anpil Ayisyen, anpil lòt konpatriyòt santi yo, di mwens sa ki isit Ozetazini. E m panse ke gen Ayisyen an Ayiti ki santi yo konsa tou. Men m pa konnen kijan moun ki nan pouvwa nan moman an la an Ayiti kijan yo santi yo yo menm. Eske yo santi menm doulè sa a? Eske yo santi e menm imilyasyon sa a? M pa konnen si yo santi l, si yo ta santi l, yo pa eksprime l, yo pa montre l, e yo pa fè anyen pou yo ta omwen pwoteje sè ak frè yo ki nan sitiyasyon imilyant sa a. Ann avanse ak bilten nouvèl nou. Fen stati pwoteksyon tanporè tps pou Ayisyen yo vin deklanche yon gwo laperèz sou posiblite yon mouvman, yon gwo mouvman depòtasyon ki ka fèt nan tout peyi a. Gwo operasyon ice deja ap mennen nan plizyè gwo vil ak plizyè eta. E se avèk chòk ke plizyè moun te pran nouvèl ke yo pèdi travay yo, sa ki vin afekte plizyè endistri ameriken ki enpòtan pou peyi Lèzetazini. Pandansetan, youn nan defansè dwa imigran yo, li ensiste ke se sèlman gouvènman ayisyen an ki ka toujou Jiska prezan yo gen chans, yo ta ka pou fè l si yo ta vle. Yo ka toujou entèveni pou sove lavi plis pase 300 mil konpatriyòt ayisyen. Nan yon emisyon ki te fèt sou medya Magic 9 ki te fèt madi 28 jiyè pase a la, defansè dwa moun Guerline Joseph te avèti, li te di e n ap site l, Se sèlman gouvènman ayisyen an ki ka sove benefisyè tps yo k ap viv Ozetazini. Fen de sitasyon. Gernil Joseph te mande otorite ayisyen yo pou yo fè presyon ann ijans sou Washington pou yo ta jwenn yon moun ki pou eksplike yo anplitid efondreman politik ak sekirite peyi Dayiti epi diskite ke peyi a pa ka resevwa tout sitwayen li yo e majorite nan yo p ap ka retounen nan peyi yo san ke yo pa fè fas ak gwo danje Kerline Joseph te ankouraje ofisyèl ayisyen yo pou yo mete lavi 350 mil ayisyen ki te anba stati tps an premye nan ajenda nasyonal la. Li di ke fòk responsab peyi a trete kriz sa kòm yon kesyon de survi, men pa kòm yon kesyon politik. N ap raple ke mèkredi 29 jiyè pase a la, uscis te pibliye yon mizajou atravè platfòm E-Verify li a ki konfime ke pwoteksyon tps pou ayisyen yo te koupe apati dat 27 jiyè 2026. Tout kat otorizasyon travay ki lye ak tps kategori A 12 avèk kategori C 19 kounye a la pa valab ankò e patwon travay yo te resevwa enstriksyon pou enfòme travayè ayisyen tps yo ke yo dwe sispann travay imedyatman. Plis pase 300 mil ayisyen atravè Lèzetazini te kenbe estati tanporè sa a e anpil ladan yo te travay nan swen sante, pa egzanp, ospitalite, transpò, fabrikasyon avèk lòt sektè esansyèl. Sa vin kreye gwo chòk avèk enkyetid pou tout moun, ke se travayè yo ke se bòs patwon travay yo, pandan ke stati legal travayè pou plizyè milye moun disparèt nan yon sèl nuit. Rezo òganizasyon kominote yo avèk gwoup aktivis yo rapòte yon deplwaman ice sou gwo echèl ki byen kowòdone ki kòmanse fèt deja. Kèk jou de sa nou remake ke gen plizyè douzèn vil ki resevwa, eben, anpil deplwaman ajan ice. Ice kòmanse deplwaye Obsèvatè kwè ke fwa sa a, se pa yon modèl deplwaman lokal, men yon operasyon nasyonal avèk arestasyon k ap fèt nan kay moun, yo debake kay moun, yo debake nan travay moun, nan lari, nan stasyon gaz, avèk nan gwo magazen tankou Home Depot. Aktivite deplwaman ajan ice sa yo konfime plizyè kote, dè kote tankou New York, nan zòn Queens, Long Island avèk lòt distrik nan Long Island. Gwo zòn metwopoliten nan Arkansas, Kansas City, Illinois, North Carolina, Californie, Tennessee, Georgia, Florid, Texas, Colorado, Pennsylvanie, Washington, Nevada, Arizona, Utah, Ohio, New Jersey ak Virginia. Wi, anpil gwo operasyon ice ap fèt tout kote sa yo. Se yon deplwaman ajan ice yo sou tout teritwa nasyonal la. An menm tan, sekretè DHS an, Markwayne Mullin, te anonse ke tps pou apeprè 350 mil ayisyen ofisyèlman fini. Nou wè tou ke Jij Ana Reyes oblije di li menm tou ke wi se vre, ofisyèlman stati tps pou Ayisyen yo fini. Apa de stati tps lan, n ap raple ankò yon fwa ke se pa sèlman stati tps lan ki pèmèt Ayisyen yo travay isit Ozetazini, men se stati pwoteksyon Ayisyen sa yo pou yo pa depòte yo. Ayisyen ki yo menm te enskri pou stati tps la, kounye a la y ap fè fas avèk 2 opsyon, aksepte 2600 dola avèk yon tikè davyon pou oto-depòte, oswa riske detansyon ak ekspilsyon fòse. Markwin Mullin te mande moun tps yo pou yo pran yon desizyon imedyatman. Li avèti pou l di, n ap site l. N ap jwenn ou epi n ap depòte w, fè tèt ou yon favè, ale sou sit entènèt DHS la epi di mwen vle oto-depòte, nou pral ba ou lajan, ba ou yon tikè davyon epi voye w ale. Fen de sitasyon. Otorite federal yo gen non avèk adrès tout moun ki enskri nan pwogram tps yo. Moun k ap obsève yo, yo fè konnen ke yo pè pou ke uscis pa deja pataje tout lis non moun sa yo avèk enfòmasyon moun tps yo avèk DHS avèk ice tou. Yon lòt bò nou wè ke eben an menm tan Prezidan Donald Trump li menm anonse yon ekspansyon nan yon pwogram ki vize chofè kamyon yo ki yo menm pa pale angle. Donald Trump deklare ke administrasyon li an deja revoke lisans pou kondwi de plis pase 24 mil chofè kamyon imigran epi plis pase 28 mil lisans chofè komèsyal ke yo te bay etranje ilegal eben yo anile yo. Mezon Blanch lan prezante aksyon sa kòm yon inisyativ pou mete sekirite nan peyi a epi tou pou bay lòt moun ki kalifye travay. Donald Trump pwomèt pou ranplase chofè kamyon imigran yo Avèk 2 veteran ameriken, gen kèk nan yo ki deja, daprè sa l fè konnen, yo deja gen eksperyans kondwi gwo kamyon sa yo. Donatyon fè konnen lè l fè aksyon sa a, eben l ap fasilite lòt moun ki yo menm ameriken nan peyi sa a jwenn travay trè rapid pou jwenn fòmasyon avèk lisans komèsyal. Mesaj administrasyon an klè, imigran yo, patikilyèman moun ki pa pale anglè yo, y ap mete yo deyò nan travay transpò kamyon yo, kòm yon pati nan yon strateji ki pi laj pou fè aplike lalwa. Ekspè nan kesyon imigrasyon yo note ke anpil Ayisyen ki kounye a ap fè fas avèk depòtasyon, gen anpil nan yo ki pa soti dirèkteman ann Ayiti, men yo t ap viv epi yo t ap travay deja nan lòt peyi, dè peyi tankou peyi Chili avèk peyi Brezil avan ke yo te rive antre Ozetazini anba politik janbe fwontyè sa a sou epòk Joe Biden. Daprè rapò ki soti yo sou epòk sa a, gen kèk nan Ayisyen sa yo ki te chire dokiman idantifikasyon chilyen yo avèk dokiman idantifikasyon brezilyen yo pandan ke yo te nan wout pou vin rantre Ozetazini. Otorite fwontalyè ameriken yo yo mennen ankèt e yo dekouvri ke Ayisyen sa yo te chire dokiman yo bò yon larivyè ke yo rele larivyè Lefrat yon fason pou yo kache istwa imigrasyon yo avan ke yo travèse fwontyè rantre Ozetazini. Sèvis Border Patrol lan, gad fwontalye ameriken yo, yo t ap veye imigran ayisyen sa yo ki t ap antre sou fwontyè yo alepòk. Rapò yo fè konnen ke te gen anviwon 30 mil ayisyen ki te rive Del Rio, Texas, pandan yon peryòd de 2 semèn nan ane 2021. Ayisyen sa yo te di ke travay yo te fini epi ke règleman viza yo te vin pi sere nan peyi Amerik di Sid yo kote yo te soti yo, epi ke yo te deplase pran wout nò a pou rive isit Ozetazini, apre ke yo te fin tande ke fwontyè Etazini an te efektivman louvri epi yo te espere rantre Ozetazini pou vin travay legalman anba stati tps sa. Fenèt legal sa fèmen pou jounen jodi a selon rapò otorite ameriken yo. Ann gade kounye a la chòk ekonomik avèk enpak stati tps la, stati tps sa ki koupe kounye a la. Nou jwenn ke otorite imigrasyon yo pran eta Indiana kòm yon tès pa egzanp, yo pran l kòm yon tès pou yo wè kijan sa kapab, eben afekte ekonomi amerikèn nan. Indiana ki se yon eta kote ke gen izin fabrikasyon, enben Indiana reprezante anviwon 24 pousan PIB eta Indiana. Li parèt kòm yon tès klè pou enpak politik tps la. Yo deja resanse apeprè 7 mil Ayisyen ki gen tps nan mendèv eta Indiana. Ayisyen sa yo te fè travay ki difisil, souvan ki pa vizib nan faktori yo, nan depo avèk sant distribisyon yo. Se pozisyon sa ke anpil anplwaye tap lite pou yo jwenn pandan plizyè ane paske jan de travay sa yo, yo te fizikman difisil epi yo pat popilè. Estimasyon yo sijere ke Ayisyen ki gen tps yo, yo te kontribye a anviwon 209 milyon dola chak ane nan ekonomi Indiana a, epi yo te peye anviwon 55 milyon dola pa ane nan taks federal avèk taks leta avèk taks lokal konbine. Moun ki sipòte abolisyon stati tps yo, yo di ke, eben, kanpe tps la pral louvri djòb pou travayè ameriken yo. Yo di ke finalman, Ameriken pral jwenn djòb nan endistri sa a. Bò kote pa yo, kritik yo reponn yo menm pou di ke vrè enpak mezi koupe tps sa pral vrèman vizib Se si pou tout bon vre, plizyè milye Ameriken reyèlman pran pozisyon sa yo avèk djòb sa yo ke Ayisyen yo pèdi yo, anba menm kondisyon e avèk menm salè yo, se la a sèlman ke yo ka wè ke pou tout bon vre, koupe ti pyès pou Ayisyen yo mache nan ekonomi Amerikèn nan. Alò, si Ameriken yo kapab ranpli djòb sa yo ki rete vid yo byen vit, se lè sa a sèlman ke moun ki sipòte koupe ti pyès yo pral kapab site sa a kòm prèv ke politik sa a te mache. Si mank travayè yo pèsiste, sa pral pwouve ki jan travayè ayisyen yo te vin enpòtan e santral pou kenbe motè endistriyèl la nan Eta Indiana a, ki fè ke Eta Indiana sa tap mache nòmalman. Done nasyonal sa yo montre ke ayisyen yo pami pi gwo gwoup travayè ki te anba tps yo. You dokiman enfòmasyon ki soti an Jyen 2025 nan Fowòm Nasyonal Imigrasyon te bay lis de 260,790 travayè ayisyen Kite anba tps. Selon dokiman sa, Ayisyen se gwoup moun tps ki pi piti men ki trè zenpòtan nan pami plizyè peyi tankou peyi El Salvador, peyi Ikrèn, peyi Onduras, Afganistan, Nepal, Siri, Etyopi, Kamewoun, Burna, Nikaragwa, Yemen, Soudan, Somali ak Sid Soudan. Yo fè konnen ke se Ayisyen ki pi piti nan kantite e ki pi enpòtan nan pami tout peyi sa yo ki yo menm tou te gen tps. Fen sibi tps pou Ayisyen yo vin kounye a la antre an kolizyon avèk peyizaj sa ki pi laj, sa ki sinyale yon pozisyon aplikasyon ki pi agresif ki ta ka chanje mache travay yo ak ekonomi imigran yo byen lwen depase limit fwontyè Ayiti. Pou Ayisyen ki gen tps yo, anje yo imedya e sitiyasyon sa a vin chanje lavi yo. Pèt travay legal, laperèz pou yo arete yo, avèk presyon pou yo chwazi ant yon òf lajan, lajan kach se vre avèk depòtasyon fòse, oswa gen plizyè ki deja nan latant pou yo resevwa yon lèt konvokasyon nan men ice epi fòse yo mete yon braslè siveyans nan pye yo. Enben pou Ayiti, mezanmi, pou Ayisyen sa yo, Sitiyasyon vrèman son sitiyasyon difisil, yon sitiyasyon ki twomatizan. Dayè, pou yo ta retounen an Ayiti, yon peyi ki deja ap lite avèk dezòd politik, vyolans gang, avèk efondreman ekonomik, posiblite pou obsève plizyè dizèn oswa plizyè santèn milye moun k ap retounen an Ayiti se yon gwo pwoblèm. Se poutèt sa ke mesaj Guerline Joseph la, enben mesaj la dirèk, si Leta ayisyen an pa pran mezi ijan pou defann sitwayen li yo Ozetazini, yon gwo kriz pral eklate nan peyi a. Avèk lòd depòtasyon sa ki pandye sou tèt dè milye ayisyen ki te gen tps yo, jodi a sitiyasyon sa ka byen vit tounen yon dezas imanitè. Kisa gouvènman ayisyen ap fè sou sa Ki sa yo di sou kesyon sa a? Guerline Joseph poze kesyon an e li di klèman se sèlman gouvènman ayisyen an ki kapab sove plis pase 350 mil konpatriyòt sa yo ki pèdi stati tps yo. Guerline Joseph di l klèman, li di l fò, li di ke se sèlman gouvènman ayisyen an ki kapab sove plis pase 350 mil konpatriyòt ayisyen ki yo menm te anba stati tps lan. Ki sa vre gouvènman ayisyen ap fè? Èske yo konprann sa yo menm? Antouka, n ap swiv kesyon sa a de prè pou ou. N ap raple ke nan yon dènye mizajou ki soti jou mèkredi 29 jiyè a, eben otorite ameriken yo fè konnen ke stati tps ayisyen yo fini depi le 27 jiyè 2026. Nan update uscis pibliye sou platfòm E-Verify li a, uscis di klèman ke tps la koupe e ke tout kat travay kategori A-12 oubyen C-19 pa valab ankò. Konsa tou nou jwenn jij Ana Reyes ki li menm di nan mèkredi 5 dawout ki sot pase a la ke tps pou ayisyen ofisyèlman koupe e ajoute a sa pwoteksyon pou yo pa depòte yo eben yo pa genyen l ankò ofisyèlman Ana Reyes pale. Uscis avèti tout antrepriz, tout antreprenè oubyen tout konpayi ameriken yo pou di yo ke benefisyè tps Ayiti yo pa ka kontinye travay. Travayè ki prezante yon kat travay anba tps pa ka kontinye travay. e yo ajoute ke antrepriz yo pa ka kontinye anplwaye yon moun ki pa gen yon kat ki valab, yon kat travay ki valid an nou di, se sa otorite yo presize. N ap raple ke depi apre ekspirasyon stati tps yo anpil imigran ayisyen te deside rete lakay yo, yo deside pa al travay, anpil gen laperèz, yo menm pa vle pran lari paske yo tande ke ajan imigrasyon ice yo nan lari yo tout kote, plizyè obsèvatè fè konnen ke l ap trè difisil pou yon moun oswa yon fanmi ki te gen tps Arive siviv lontan nan kondisyon sa yo. An serye, dènye desizyon gouvènman ameriken an sou tps la, li pa sèlman yon chanjman legal, li se yon kriz pou siviv ke li ye pou plizyè dizèn milye fanmi ayisyen Ozetazini ki te bati lavi yo pandan plizyè ane sou baz dokiman tps sa jisteman. An menm tan, desizyon gouvènman an li menm, gouvènman ameriken an mete devan zye lemond, se yon echèk total leta ayisyen an ki li menm pa gen okenn plan serye pou l resevwa epi menm pwoteje pwòp sitwayen li yo. Depi ke nouvèl ti pyès sa te tonbe, anpil imigran ayisyen yo pa vle soti nan lari. Yo tande tout kote ajan imigrasyon ice yo ap fè kontwol. Y ap arete moun. Eben y ap frape pòt kay moun. Byen bonè nan maten, yo debake kay moun. Sa vin kreye yon klima laperèz, yon klima laperèz koletiv kote ke pwòp kay yon moun vin tounen yon prizon. Pa paske moun nan vle, men paske moun nan pè. Kijan yon moun ki te gen tps pral rive siviv lontan nan kondisyon sa yo isit Ozetazini? San travay, san sekirite e avèk yon menas depòtasyon k ap tann yo dèyè pòt la. N ap pale la a de yon manman k ap mande kijan l ap ka soti deyò a pou l al achte manje pou pitit li. N ap pale de yon papa k ap mande kijan l pral fè pou l peye lwaye kay la. Mwa sa a, pa egzanp, n ap pale tou de timoun sa yo ki fèt isit Ozetazini, ki leve e k ap tande papa, manman, paran yo nan kay la k ap fè konvèsasyon kote ke y ap pale de depòtasyon, olye ke se de vakans ke yo ta sipoze ap pale nan moman la a, al fè bèl vakans, piske se epòk vakans mezanmi, timoun nan gen yon ti brek lekòl lan, enben anvan yo retounen lekòl, si y ap kapab retounen lekòl, se de vakans pou yo ta pale. An nan kay la, papa, manman, paran yo ap pale de depòtasyon. Se vre ke tps pa t yon privilèj, se vre. Se te yon stati tanporè. Se te yon soulajman legal. Kòm moun k ap swiv dosye imigrasyon ayisyen yo, sa ki frape m plis se jan de diskou ke ofisyèl ameriken yo konn fè sou kesyon tps sa. De diskou ki sonnen tankou ke moun tps yo se de moun ki te pase anba fil pou antre nan peyi Etazini. pou yo vin jwi de yon avantaj. An reyalite, tps se te yon soulajman legal ki te pèmèt moun ki te chape anba enstabilite, chape anba vyolans gang, anba dezas natirèl, anba dezas tranbleman de tè jisteman, moun ki te chape anba men gang ak kriz politik nan peyi yo, enben li te pèmèt moun sa yo vin respire, pran yon souf, travay, voye pitit yo lekòl epi voye lajan lakay yo annatandan ke sitiyasyon peyi yo ranje. Jodi a, pandan ke sitiyasyon peyi Dayiti kontinye pèsiste nan ensekirite, avèk tout lòt bagay ke nou konnen yo, nou konnen vyolans gang yo, moun ke ap tiye, gang kap kidnape moun, jodi a la nap pale de kidnapping ki ki rekòmanse nan zòn Dèlma, avèk nan plizyè katye popilè, epi nou wè tou anba lavil la, de katye kote anpil moun te rete, bandi anvayi kay moun sa yo, plis pase 1.9 milyon moun deplase andedan peyi a. Yon sitiyasyon ki difisil. Desizyon pou kite moun tps sa yo san okenn opsyon, san okenn altènatif, san yon pwogram tranzisyon, san posiblite tou pou ke yo ajiste stati yo, sa vin mete moun sa yo fas avèk yon chwa. Yon chwa ki pa gen sans, mezanmi. Swa yo viv kache ak laperèz andedan yon kay, prizonye andedan pwòp kay yo, anba pay, isit Ozetazini, jan yo renmen di l, swa yo retounen nan yon peyi ki pa menm gen sekirite pou lapolis. A wi, lapolis an Ayiti pa menm gen sekirite pou tèt pa yo, ni pou jounalis yo tou, ni pou medsen pa egzanp, ni pou pwofesyonèl, ni pou kèlkeswa moun an Ayiti, ni pou kèlkeswa sitwayen nan peyi Dayiti, yo pa an sekirite vre. Kit ou gen lajan, kit ou malerèz. Nou konn sitiyasyon an nan peyi a. Mezanmi sa se pa sa ke administrasyon Donald Trump lan rele yon policy change. Se pito yon chòk imen, yon latwoublay, yon laperèz, yon twomatis ke l kreye nan yon kominote. Lè administrasyon an kanpe tps la, enben reyalite a vin trè senp. Pifò moun pèdi travay yo imedyatman oswa yo oblije kite travay yo volontèman pou yo pa mete patwon yo nan pwoblèm. Pandan ke peyi kote yo ye a, enben se menm peyi sa a kote ke yo bati relasyon yo, achte kay, leve timoun yo, voye timoun yo nan inivèsite. Epi fòk nou ajoute tou ke yo kontribye anpil nan ekonomi peyi sa a ki se Lèzetazini. Siviv moun sa yo vin baze sou ti travay kote ke yo pral oblije touche lajan anba tab, lajan kach se vre, nan men de moun ki pral abize yo, ki pral fè yo travay pou lajan ke yo pa merite. Yo pral oblije siviv epi depann sou zanmi, zanmi ki ka fè yo favè. Pou konbyen tan? Yo pral oblije mete espwa yo sou legliz avèk òganizasyon kominotè yo. Pou konbyen tan? Òganizasyon kominotè sa nou swete k ap eseye ranpli vid sa, k ap eseye le plis ke posib pote soutyen yo menm jan a legliz yo avèk sètènman yon kominote ki jounen jodi a ozabwa, san travay. Kijan w pral peye kay ou? Kijan w pral fè achte, fè makèt pou timoun yo? Men tout bagay sa yo gen limit yo mezanmi. Lavi kache anba pay nan peyi Etazini san dokiman se yon lavi kote ke ou pa gen dwa fè okenn erè. Ou pa gen dwa a erè. Ou pa ka fè aksidan sou wout pa egzanp. Si w malad, ou gen dwa pa ka al lopital pou jwenn swen sante. Ou pap ka kanpe nan lari san laperèz. Si w nan yon machin, machin nan kanpe pandan ke polis ap fè kontwol nan lari a, enben ou gen laperèz, ou gen dwa menm pipi sou ou. Yon senp erè administratif ka vin tounen yon gwo baryè ant ou menm ak timoun ou yo. Piske ou pa janm konnen, yo ka tou pran w nan lari a, epi vwala, ou separe ak fanmi w, ak pitit ou, mari w. Gen moun ki deja ap poze tèt yo gwo kesyon, Si ice arete m, kiyès ki pral pran pitit mwen yo an chaj? Si mwen retounen ak timoun mwen yo lakay mwen an Ayiti, èske yo ap kapab viv an sekirite? Sa se de kesyon ke moun k ap chèche siviv ap poze tèt yo. Se pa kesyon ke moun k ap chèche konfò nan peyi Etazini ap poze tèt yo non. Se lè moun ki gen laperèz, ki trake menm, oblije poze tèt yo kesyon èske y ap ka retounen, y ap ka retounen lakay yo avèk tout fanmi yo. Men fò nou di tou ke menm si desizyon koupe ti pyès lan soti Washington, gon lòt aktè ki li menm pa ka lave men l nan dosye sa a. Aktè sa a, se gouvènman ayisyen an. Leta ayisyen an. Leta ayisyen sa a ki te konnen depi lontan ke ti pyès pa ta pral dire pou tout tan. Gouvènman ayisyen an te konnen ke dosye Ti Pyè sa a te tankou yon tanbou, yon tanbou ki t ap bat. Chak rekondisyonman Ti Pyè sa, se te yon souf, yon kout tanbou, men tou se te yon avètisman. Responsablite gouvènman ayisyen an gen plizyè aspè ladan l. Gouvènman an ta dwe gen yon plan reyèl pou resevwa moun ki pral retounen lakay yo. Menm si retou sa a pa nan limedya, fòk yo te gentan prevwa lojman, sekirite, avèk wout administratif pou bay moun ki retounen yo dokiman idantite. epi ede yo fè entegrasyon, an nou di pito reyentegrasyon nan peyi yo. Wi gen moun k ap soti, k ap depòte oubyen k ap retounen lakay yo volontèman, fò yo ka reyentegre.